Nou retounen pou nou di ke bagay la chofe, e pi piti a i pa jwe. Fò m di nou, pou moun ki fenk branche nan emisyon an, enben se Don John ki se Big Boss Black Blood, Block Blood ki bay ti tòg vann machandiz li, 2 kilo kokayin li ki nan lari a.

E bòs la menm on ti jan entèlijan, li pa vle ale twò fò, paske pou li pa pèdi nèt, ou konprann, pa gen glwa lè w. Ouvè kò w. Si l ouvè kò l. Sa e kè w liye frè, di sa w vle, men m di w sa pou m di w la deja.

Ye non non non non fè pa ladan non non lele lele fè pa ladan fè pa ladan lele lele lele lele fè pa ladan. Tout sa se cho moto cho moto pa bezwen fè sa m poko janm fè anyen nan vi m mwen menm. Ou poko janm fè anyen nan vi w? Non. M te ko admèt ke se bòs ou. Bon
sou se bòs mwen

Ranmase tout zam ki sou plato a. Ranmase tout zam ki sou plato a. Komanse pa piti a. Big boss ou mèt ba nou, mèt ba nou son lemisyon nou gen la. Ka gen minè kap gade emisyon an, nou mèt remèt tout tout tout zoulou yo, mèsi anpil. Bon isi a pa gon asnal. Lele m mèt soti. Lele atansyon dwèt a ou tou wi talè ou tande ou tande yon bo ou pati la. Bon mesye eske nou pwomèt mwen ke nou ka pliz ou mwen kalme nou. Bon m kalme m kalme m.
Ok. Nan tout andan m kalme fòm jwenn kokay mwen an pou m kalme m. Kòman bagay la di big boss? Men fòm jwenn li Bicha.
Hein? Fòm jwenn dwòg mwen an wi.
Wi fòw jwenn dwòg ou men ou wè piti an paka pran presyon. Pa gen bagay baba presyon bgy bgy si w antre nan yon biznis li bicha biznis la yon biznis presyon li ye.
Men kisa big boss la diw ki fè ou menm ou vin ba piti a presyon la. Lap banm chalè.
Li montre m gen lanmò, lanmò. Moun mouri. Wap pran bal nan tèt, wap mouri. Kiyès kap pran bal nan tèt la? Mwen menm.
Boss la ki diw sa? Wi, li ka tirem pou kòb li a. Big boss eske w di sa vre? Bon misye konn kijan bagay la ye. Misye konn depi l blo, li blo yon boss e kòmsi li blo katèl la. Sa vle di ke moun lakay misye, menm moun lakay misye tou.
Menm moun lakay misye, moun ki pwòch avèm.
Nan ki moun lakay misye bigòs? Ke manman l, papa l, pitit li, madanm ni. Ou konprann? Depi misye pa bay kokayin nan. Pitit ou mèt chita, pitit ou mèt chita. Mwen menm piti, mwen yon piti konpè. Cho wi.
E yo di w antò piti. Li chache wi.
M te pi cho nan lari a tankou l. M te pi cho nan lari a tankou misye. E pa se m wè m. M pran etap mwen, m pran level mwen, m poze wè m vin nan level mwen ye a misye. Sa vle di ke misye li menm tou e paske m kwaze avè l nan bif sa cho ki fè l ka l ap fè tout sa yo la. Se deyò a m kwaze l nan lari a, m t ap gentan pete tèt misye deja ou konprann. Paske misye pa respekte m. Howdy!
Wè sa w rale a, ou rale l pou yon rezon.
Gras a Lele, Lele nèg zòn, mèt blòg.
Men tande, men tann, se pou yon dwòg tout bagay sa mesye? M te gad dwòg la ou di son bagay ki bay pwoblèm, sitou kokarin, sa n ap diskite la. E kot zanmitay la ye la? Anben se sa k fè w wè misye ka malè pa rive l, e zanmitay la ye k ka rive la? Yo kisa w ka di men. Men nou konn bliye zanmitay la.
Kisa w ka di pou w di wap pale avè m? Kisa w ka di m frè? Bro, di paske w kwaze avè m nan Bicha Show. Ou konn sak fè m pa kill ou deja? M pa fè tchyas pou ou deja? Paske m gen respè pou granmoun nan.

Yo pap voye kou sou boss la non.
Ele pè a ou wè la ay.
Nan fwa nou gen respè pou hein. Ele pè a ou wè la kwab ouvè kòw wi. Granmoun
Ou konn sak pase si map travay avèw fò ka gen yon kredi. Ae visye wi wap pale yon ti granmoun. Wi wap toujou ka dim visye. Esize ele pè.
Ou grangou wi. Ou vle bay moun nanm ou wap plede. Ele pè a ki sove w wi. Esa yo di w wi.
Malfini an pa janm vole pou rans. Nèg sa yo grapyay yo ye.
Bon bay moun nanm wap manke moun dega. Ou konn sak fèm di yo grapyay yo ye?
Sou son bòs, konpòte w tankou yon bòs, ou pa fre. M pi fre pase w. E zap. Mwen pa dakò.
E zap wap vòlè bagay moun bout fre a. Ya, m bay danje. Ou vòlè bagay mwen epi pou achte rad. Ou toujou wè m nan lari a byen fre. Ou vòlè bagay mwen pou achte bone. Ou nan lari a,
anyen serye ou pa fè. Ou vòlè bagay mwen pou achte kolye.
Mwen menm m vin nan lari a. M pa vin san rezon. Gen babies pou m okipe. M gen frèch pou m fè. M gen nan pwogram pou m ale. M pa ka ap ranse. M pa vin ranse nan lari a. Lè m moute yon machin m al fouye moun, m jwenn ayfòn nan m desann katedral avè l dwat. M al bras li.

Yo yo yo lale lale lale depi fè la sale lale vin non depi fè la sale lale yo men
aba son tès piti a tap pase nou dan mesye bon sa wè bon sa. Aba son tès piti a tap pase nou epi nou menm nou pran nan pyèj la. Non nou pa pran nan pyèj la tès la te konn vin bon l tou al avèl bon sa wè.
Enben bicha cho se sa e nap di moun yo ke nan dezyèm pati a ok nou so nou sot wè kisa dwòg ka fè, nou sot wè zam ki rale, tantativ ki fèt byen ke piti an pat janm pè pèsonn enben nan dezyèm pati nan lèmisyon an kòm nap pral pran yon pòz kounya nap retounen avèk direktris a pac la ou konnen ki la pou kapab pran swenyay moun ki afekte nan drog enben nap tounen talè nap pran ti poz bicha show poko fini ret branche.